Bonjou bonswa ou sa pral depan de lè wap gad videyo sa nan videyo mwen pote pou ou jodi a mwen pral montre ou kòman ou kapab fè pou verifye yon apèl prive pafwa ou konn ou ka gen èks ou oubyen tou mennaj ou ki bezwen teksto èks ou ki bezwen rele ou jis li ka jis Eseye rele w li ba w yon apèl prive epi ou pa ka remake nimewo sa. Nan videyo mwen pote pou jodi a mwen pral montre w kòman pou verifye yon apèl prive. Non pa m se Woodton m ap di w byenveni sou chanèl Woodton Tout Blan. Jodi a mwen tounen bak ak yon nouvo videyo. Si w nouvo sou chanèl la m ap envite w pou w abòne, pou w aktive ti klòch notifikasyon an yon fason w ap kapab resevwa yon notifikasyon kap anonse ou chak fwa lèm lage yon video. Fè sa pou kapab rete konekte avè nou, fè sa tou pou kapab antre nan fanmi an, map pran yon ti poz map retounen aprè poum kapab vin prezante nou video a. Ok guys mwen retounen apre poz la, pou verifye apèl prive sa wap bezwen, wap bezwen yon telefòn ansanm avèk 2 sim, wap tape etwal, etwal 21, etwal wap met nimewo natcom nan epi tou wap fè dyèz 100, epi pou dezaktive l tou li trè fasil e trè senp wap fè dyèz dyèz 21 dyèz 100 ok map reprann li pou nou ankò, wap bezwen yon telefòn ansanm avèk 2 sim, wap tape etwal, etwal 21. Etwal, nimewo natcom nan epi tou wap fè dyèz send. Pou dezaktivel li trè fasil e trè senp wap fè dyèz dyèz 2 fwa epi tou wap fè 21 dyèz send. Lè sa lap dezaktive trè fasil e trè senp. Ok, m pral ba nou yon lòt ti metòd ankò. Si yon moun, si moun nan pran plezi poul baw apèl enkoni, si w ta vle kraze bwat telefòn nan. Men sa pou w fè. Tape dyèz send alafwa pandan apèl la. Ok. W ap tape dyèz send alafwa pandan apèl la. Pandan moun nan rele w, la bo ou pa ka wè kiyès, w ap fè dyèz send alafwa pandan apèl la. E si w ta vle fè Digicel pran tout kat moun sa a, ou konnen gen plis Ayisyen ki plis itilize Digicel ke Natcom. Ok. Si w ta vle boule tout kòb moun sa a, w ta fè Digicel pran l. Sa wap fè, wap fè yn djez a la fwa. Lè konsa moun nan, lè konsa moun nan pap ka rakwoche. Sil entelijan sa lap fè li menm, lèl wèl pa ka rakwoche, sa lap fè, lè moun nan wèl pa ka rakwoche, sa lap fè, lap oblije fèmen telefòn nan, si petèt telefòn nan ka friz nan menl tou, mpa konnen. Oubyen tou, lap etire batri ki nan telefòn nan, apresa lap remetel ankò. Ok e si tout fwa ou pa gen chaj lakay ou, ou pa gen lajan pou al mete telefòn ou nan chaj, e ou pa gen lajan pou al mete telefòn ou nan chaj, ou pa gen pano solè pou chaje lakay ou, ou raze ok, epi tou telefòn ou dichaj ou bezwen pale avèk ti mennaj la, ou bezwen al sou YouTube, al sou Facebook, ou bezwen vin gad videyo m yo tou, sa w ap fè? Sa w fè. Mwen ba ou yon ti metòd trè fasil e trè senp. Sa w fè kounye a, si, sa w fè kounye a, w ap pran yon ti koton ansanm avèk yon ti alkòl, ok, w ap tranpe, w ap tape koton an nan alkòl la epitou w ap pran. Wap pran koton ou fin tranpe ya, wap pase l nan bòl, nan pòl batri ya, ok, nan pòl batri ya kote ki gen plis an mwens, ok. M garanti ou telefòn ou ap chaje nan yon segond. Lè ou fin fè sa, mete batri ya sou telefòn ou wap wè kòman lap foul, ok.